Hi guys, koman nou ye? Bienvenue anko sou chanel Steffi Family Jodi a ti moun mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou Videyo mwen vini jodi a Kom nou wè la mwen soti l'egliz Mwen sot bay pou je glwa, se l'egliz mwen soti Epi mwen di banm tou fè ti videyo sa pou nou Pou m ka di nou koman bon je bon Koman mwen sot byen adore stop kòman mwen sot byen adore la paske e se Bondye ki fè tout bagay pou nou se Bondye ki toujou la ap siveye nou fanmi nou, zanmi nou si nou la se gras Bondye pase ke nou wè yon maladi kap bay problem la, se pa ti problem maladi ap bay se pa ti problem nou menm nou la toujou Bondye fè nou gras nou la toujou e pou nou di l merci. E pou si nou te ka ba Bondye glwa chak minit, chak segond, fò nou ta bal glwa. Pase ke li bon anpil, li bon anpil. Pase Bondye fè anpil bagay nan la vim. Jodi a si nou wè mwen ap kondi machin la, se gras Bondye. Pase ke mwen pran, mwen gen yon story ke mwen bezwen vin ansanm avèl pou nou, pou nou ka. Wè kòman Bondye gran nan la vim, kòman Bondye fè anpil bagay pou mwen, kòman Bondye sovem. Mwen gen pou m vin ansanm avè l pou nou, m kwè trè byento, m ap vini ansanm avè l pou nou. Kounye a, mwen rive lakay mwen la, mwen vle fè ti pale sa a avèk nou. Pandan mwen chita la, avan mwen antre, mwen vle fè ti pale sa a avèk nou. Story sa a mwen gen pou m vin avè l pou nou an, se anpil imilyasyon ke mwen te pran. Anpil imilyasyon ke, nou konprann, lè m ap imajine tout bagay sa yo. timoun lè map imajine tout bagay sa yo guys fò nou fè Bondye konfyans fò nou toujou mete Bondye nan tout sa nap fè tout sa ke nap reyalize fò nou mete Bondye la dann fò nou toujou di Bondye m vle reyalize sa men avèk ou menm mwen konnen lap rezoud avèk nou ou menm mwen konnen lap fèt kan menm fò nou toujou di Bondye mete mete Bondye a leprèv fò nou toujou fè sa fò nou toujou fè sa timoun Bondye gran anpil Bondye dous Bondye gran. Mwen sot legliz la. Mwen gen anpil bagay pou m ta di nou, pou m ta rakonte nou, men se yon videyo m ap fè pou m montre nou, pou m di nou kòman kòman mwen te ye, kòman lè m te vin isi, kòman bagay yo pat bon pou mwen. Jous kounye a yo poko janm fin bon, men ou konnen avèk Bondye, avèk jan Bondye gade lavi nou, jan Bondye pwoteje nou, li toujou fè nou gras, li toujou gade lavi fanmi nou, li toujou fè fanmi nou gras. Li fè nou gras, li ba nou yon ti travay pou nou travay. Gen moun ki ta renmen al travay maten an la ki pa kapab. Gen moun ki ta renmen kal chache travay tout kote, ki mete aplikasyon tout kote. Men yo pa ka jwenn job a koz de pwoblèm, a koz de bagay yo pa ka jwenn job. Men nou menm, men nou menm, Bondye fè nou gras, nal travay. Nou jwenn yon kote pou nou domi, Bondye ba nou yon kote pou nou domi. Nou al travay, nou fè tout sa yo. Se pou nou di Bondye mèsi. E Bondye toujou ba nou opòtinite pou nou fè tout sa ke nou vle fè, tout sa ke nou bezwen. Bondye ba nou. M ap di nou, toujou sèvi Bondye, menm si nou pa konvèti. Men toujou al legliz, toujou bay Bondye glwa. Toujou ale legliz, toujou bay Bondye glwa, paske Bondye gran, Bondye, Bondye sa pa gen parèy. Pa gen parèy. Mwen gen kèk videyo mwen vle pote pou nou. Mwen vle pote pou nou sou tout bagay sa yo. E sou la vi mwen tou. Gen moun ki ta renmen konnen tout koman. Tout sa map regle. Tout bagay. Mwen vle. Hi guys. Mwen vle. Pa di hi guys. Chita. Mwen vle tou pou. Hi guys. Mwen vle tou pou. Nan nan. Pou nou konnen tout sa yo. Al chita. Al chita. Hi guys. Al chita. Chita nan chèz ou. Mwen vle tou pou nou konnen tout sa yo. Moun ki ta renmen konnen. Mwen pa konnen. Si nou ta renmen konnen. Mwen vle. Mwen vle. Fèv kèk videyo pou nou. Sou istwa la vim. Koman. Koman la vim te ye lontan. E koman sa te. Koman sa vim ye pou mwen. Menm si li pa. Li pa fin bagay men avèk bon dje. Avèk Bondye ki anwo nan syèl la, tout bagay, tout bagay nèt kòmanse posib pou nou. Tout bagay nèt kòmanse posib. Mwen di nou yon gran mèsi avèk nou menm ki toujou gade ti videyo nou. Lè nou lage kèk videyo, nou toujou la, nou toujou gade l pou nou. Nou toujou like videyo nou, nou toujou pataje pou nou. Nou di yon gran mèsi. Nou diw yon gran merci anpil merci. Anpil merci. M kwè pita ke mwen gen pou m poste yon video pou nou. Ke na pou an jwenn Nikita. M kwè sa m swete sa. M swete sa. Koun ya mwen pral antre an dan. Mwen pral antre an dan. Mwen pa rantre anndan mwen gen yon video la ke 10 bagay ke nou pa konnen de mwen menm mwen gen la ke nou pa konnen gen 10 bagay ke nou pa konnen de mwen menm mwen vle pataje ansanm avè nou gen plis toujou men lò rès yo yo personel rès yo personel men mwen vle pataje 10 ansanm avèk nou e gen yon ki pa fin personel men m pa vle video a vini tro long gen yon ki pa fin personel men gen yon ki personel Mwen pap ka pataje tout ansanm avèk nou. Rete branche guys, rete branche ti moun, rete branche mes amours, rete branche. E pi janm di nou an, toujou ale legliz, toujou sèvi Bondye, paske anpil bagay ap fèt nan mond sa la, anpil bagay ou wè, nou wè jan nou wè, jèn y ap mouri, es kounya se jèn yo k ap mouri, granmoun pa mouri ankò. Se jèn kap mouri, ou mèt wè moun ti moun nan gen 15 ans li mouri, kidnapin tout kote bagay, peyi nou, priye pou peyi nou, toujou priye pou peyi nou, paske peyi nou li pa bon ditou, toujou priye pou li, nou wè koman bagay yo ye nan peyi nou koman sa ye, toujou priye, kounya se jèn yo kap mouri, jèn yo sèlman kap mouri, pa gen granmoun yo kounya se granmoun yo, granmoun yo kounya. Genyen kounya si w wè yo mouri konnen se maladi kowona a ki touye yo. Maladi kowona a ki touye yo. Men kounya se jèn yo wè y ap kidnape yo, y ap tire yo, y ap vyole yo, y ap fè tout bagay sa. Nou menm si nou pa nan plas sa se gras Bondye, se Bondye ki kouvri nou, se Bondye ki fè anpil pou nou ki fè nou pa nan ki fè nou pa nan eta sa, ki fè nou pa nan plas sa. Se Bondye ki kouvri nou e sak fèm mande nou toujou priye Bondye, toujou mete Bondye nan tout sa nap fè, toujou fè Bondye gras, toujou fè Bondye konfyans e pa gras, toujou fè Bondye konfyans nan tout sa nap fè, mete Bondye, mete lafwa nou nan tout sa ke nap regle epi depi nou mete Bondye avan tout bagay nèt ap posib pou nou. Se la map kite nou avèk videyo sa. Si nou te renmen videyo a, ba li yon like, Pataje e abòne pou nou silvouplè pou ka fè pati fanmi stephie family se la nap kite w avèk video sa mwen swete ke ou enjoy mwen swete ke ou tande pawòl sa pou pawòl sa antre nan ou menm pou ka fè bondye konfyans pou ka fè tout sa ke wap fè pou ka mete bondye ladann pou ka jwenn sa ke ou bezwen fè a bye bye guys bye bye se la map kite nou bye bye mwen bliye di nou frè Peniel te di m pou m te salye nou pou nou paske m te di map fè video sa li di m konsa pou m te salye nou pou li pa la jodi a li pa la pou l te ka nan video ansanm avè nou nou konnen pa gen tan pa gen tan li pa ka la avèk mwen pou fè video avèk mwen paske li toujou la avèm lè map fè video li pa la ansanm avèk nou. Li pa la ansanm avèm jodia. Ok mwen swete nou enjoy. Bye bye. Bye guys. Bye.